Yon lòt fwa ankò gwo salitasyon e pou tout zanmi James Evo Sport yo ki pral gade video sa ansanm avèk nou e jodi an la e se dezyèm sòti nou e nan jounal spò an. E jodi an nou kapab di zanmi yo te gen anpil match ki t ap jwe. An Angletè se te koup e ki t ap jwe. An Itali se te 19 vyèm joune e chanpyona e premye pati chanpyona ki tèmine jodi an. An e an Frans se te 19 vyèm joune chanpyona ki tèmine jodi an. An Almay e pa gen chanpyona. E pi an Espay se te match avanse e pi match an reta e ki te genyen e jodi an la. Sa nou kapab di, demen si Juvenal kapab retounen pou n e gade kòman tout sa k te pase. e nan chanpyona yo jodi an epi nou pral wè tout klasman e chanpyona yo menm ke nou konnen chanpyona dangletè a ki o repo dimanch si Dye ve tout match yo ap jwe avèk menm lè e chanpyona dangletè lan kap ki pap kanpe li menm men tanka pou lòt 4 chanpyona yo e lè w pran lafrans an itali an almay e. E an Espay, e chanpyona sa yo kanpe, y ap kapab retounen lòt ane. E sa nou pote, videyo nou pote pou zanmi yo la, se videyo e nou pral wè nan 5 chanpyona majè yo, e pandan e trèv ivènal lan la, nou pral wè e 5 meyè bitè yo, epi 5 meyè pasè ki gen nan chanpyona, nan 5 chanpyona majè, eskize zanmi yo. E an Itali, se mesye sa ki le douvann e Vlahovic ki. fini premye pati chanpyona a avèk 16 gòl. Misye gen 21 Mesye sa gen 21 ane, misye ap jwe anndan ekip Fiorentina, li se yon entènasyonal Sèb, nou gen pou n wè mesye sa ki ap kab jwe nan koup di mond kap vini la, si pa gen blesi, mesye sa ki kapab prezan nan peyi Qatar pou l pote koulè seleksyon La Serbie an. Jèn footbalè ke anpil klèb ta renmen genyen. Epi meyè pasè chanpyona sa se 2 mesye. Premye mesye an se Hakan Calhanoglu ki gen 7 pas desiziv e ki gen 27 an e kap jwe anndan ekip Inter de Milan, ansyen jwè ekip ansyen jwè ekip Milan AC an. Mesye sa ki se yon entènasyonal Turk. Epi dezyèm moun nan ki se Nicolo. e Barrela, e misye gen 7 pas desizif tou menm jan avèk Hakan Calhanoglu, misye gen 23 zan kap jwe an 2 ekip Milan AC an epi e mesye sa ki se yon entènasyonal italyen. Nan Liga Santander lan, nou kapab di apre 18 joune, men Real Madrid jwe 19 li menm, e Benzema, e Karim Benzema ki gen 15 gòl an premye pozisyon, epi nou gen e Benzema gen 15 gòl, e mesye sa gen 34 an. E kap jwenn 2 ekip Real Madrid la, entènasyonal e fransè, e se Benzema ki gen 15 gòl nan chanpyona sa. Moun ki meyè pasè chanpyona sa, nou kapab di se Oscar Etrejo, mesye sa ki gen 8 pas desiziv, e mesye gen 33 zan, e kap jwenn 2 ekip Rayo Vallecano an, mesye gen, mesye se yon, e ki se yon foutbolè, misye ki se yon foutbolè arjanten. E nan Premyè Lig la, Premyè Lig la nou konnen ki pap kanpe li menm, men sof ke nou kapab bay de klasman. Gen Mohamed Salah ki gen 15 pa, ki gen 15 gòl, padon, ki gen 15 gòl. E mesye sa a, li gen 29 an, e kap jwe anndan ekip Liverpool la, entènasyonal ejipsyen, e ki pase anndan ekip Fiorentina, ki pase anndan ekip AS Roma. e ki pase anndan ekip Liverpool lan e kounya ka byen jwe anndan ekip e Liverpool lan. Epi meyè pasè lan se menm Mohamed Salah sa ki gen 9 pas desiziv. Nan Bundesliga apre 17 joune, Bundesliga ki kanpe li menm, e se Robert Lewandowski e ki make 19 e ki make 19 e bi e pou e pou nan chanpyona sa premye pati chanpyona sa termine paske se 34 jounen ki gen nan Bundesliga e Lewandowski nou konnen ki gen 33 zan kap jwenn dekip Bayern de Munich lan entènasyonal e polonè ki nan baraj e pou e koup di mond e Qatar 2022 a menm jan avèk Hakan Calhanoglu e pi Barella. E se sa. E pi, e meyè pasè lan, nou kapab di se Thomas Muller ki gen 13 pas desiziv, e ki gen 32 zan, e k ap jwenn nan ekip Bayern de Munich la, ki se yon entènasyonal alman, ki deja kalifye pou koup di mond e Kata 2022. E pi, nan Lig 1 an, nan Lig 1 an apre 18 joune, nou konnen Lig 1 an premye pati chanpyona a tèmine, o, 18 joune, premye pati chanpyona poko e, tè, e premye pati chanpyona a tèmine, padon, 19 joune, 19 joune, e Jonathan David, ki, e ki make 12 bi E nan chanpyona sa, ki make 12 bi nan chanpyona sa, mesye sa ki son ki gen 21 ane kap jwenn de ekip 21 ane ki ap jwenn de ekip Lille lan e ki se yon entènasyonal kanadyen e dorijin ayisyèn e ki kapab kite ekip Lille lan ete pwochen e mesye sa ki gen 12 gòl ki se Jonathan David kap jwenn de ekip Lille lan. Epi moun ki se meyè pasè chanpyona sa se Dimitri Payet ki gen 8 pas desiziv e ki gen 34 an kap jwenn de ekip Olenpik Masèy lan, epi Mesye Zaki se yon entènasyonal fransè. Epi pou n fini, n ap salye kèk zanmi avan n ale, n ap salye Tony Moïse, Junior Joseph, Jeff Kenaze, Onaldo Joseph, e n ap salye Nalio Noël. Se tout zanmi sa yo nou salye. E zanmi James Evo Sport yo m renmen nou anpil. N ap jwenn mwen demen si Dye ve nan yon lòt videyo ankò. E zanmi m yo, kaka pou mwen, demen si Dye ve.